Nan jan ti bouch mwen bèl? Nan jan Micky fè ti bouch mwen bèl? Moun ki tap di mal refè bouch mwen yo, m pa refè bouch mwen, m bay bouch mwen yon ti volim, li te twò piti, wè anlè bouch mwen, la m ba yon ti volim, la wè, la m ba yon ti volim, li te twò piti. Nou pa wè bouch mwen vire lanvè tankou bouda poul. M vle met yon koulè guys kap fèm rete fednaelle ki pap deranje fednaelle m pa vle met yon koulè komsi ki like pral fèm sanble yon lòt moun ok m pa vle met yon koulè pou lal fèm sanble yon lòt moun m vle koulè a kitem fednaelle moun ki tap di bouch mwen kochi an ou wè e te e te e te filtè a ki te fè bouch mwen kochi.

Glòs mwen fini, menm glòs m pa gen met nan bouch mwen. Konbyen ou vann yo? M vann yo 15 dola sèlman m vann yo wi. 15 dola m vann ti glòs yo nou pa vle fè m vann. Wè sa fini. Malgre l fini m jwenn ti kal met nan bouch mwen wè. Malgre l fini.

Mpa nan list men Mpa nan list men Depi m fin benyen kounya se Just like that Just like that Men Epa list pa chòv ou non bebe Chans m gen wi Anpil moun te panse m chòv wi. Anpil moun te panse les chòv mwen wi guys epa vre non m pa chòv non les pa chòv mwen non les pa fèm anyen non paske m toujou pran swen cheve m toujou pran swen lè map ok mwen toujou pran swen lè map retire les nan tèt mwen. Kot Jacha? Jacha nan tou koko m tout lane nap mande m pou yon Jacha kap mete m nan pwoblèm sou tiktok nou ret la nan krèk mwen nou paka kite m Nou paka kite m live pou. Ou pa wè gen anpil moun kap di konsa oh Djouly e pa byen Adiacha pa byen Adiacha oh m tap achte poutèt ou byen Adiacha m pap achte menl pa nan live mwen an jodia vin achte Nou ret la nap mande m nap envite m de zin nap fouye m nan zin nou ret la nap mande m pou Diacha yon Diacha yon Diacha yon Diacha k sible sou entènèt Genlè e ti paj mwen an nou pa renmen wi Genlè e ti biznis mwen an m konnen nou bezwen kraze biznis mwen an men e pa konsa nap kraze l la cheri.

Trop pou fèy krèk mwen lèl nan live mwen nou ret la nap jourel nap di betiz koul bala kot dja sa kot dja sa nan tou kokom li ye m wè nou wi m wè nou byen m pwaz m pa konprann nou m konprann nou byen wi m konprann yo byen bann ipokrit m konprann nou byen m pwaz m pa konprann nou m konprann nou byen bizisman nou bezwen kraze nou bezwen asosye m. A moun pa menm rekonèt menm. Moun pandan sou yo sou entènèt. Jezi piga nou koupe sa non blogè yo. A koupe sa yo. Kounya nap vin dim kotel. Ann pa site non pou yo pa konn de kiyès map pale. Mwen menm Juda fè 2 2 soupi m gentan pa rekonèt. Kounya nou bezwen metem nan zen nou bezwen pyejem. Pou nou ka kraze ti biznis. Pou nou kraze m nou pap kapab. Si se zanmi sa ki tro frech. M ta depoze de. Fok la poko men chante m pa konen. M ta sipoze depoze la. Nap mete m nan bagay ki olalwa. Nou tap ri m cheri. Ou pa ya voye la gon machann piman la k fon fake paj ki te achte yon ti piman nan menm depi sou zonbi bann machwè li fè espre si nou gade nan plat la nap wè plat la gon ketchup ladann avèk yon ti vyann li fin manje avan yon chalè byen manje. Li fin manje van an chalè byen manje avèk on ti vyann, on ti ketchup nan plat la, li pran boutèy van an chalè li mete nan plat la epitou l vide dlo anndan l, ou wè van an chalè tonbe sòti deja, apre sa l fè on video sou on fake paj li di piman an pa bon. Jisya pwofite moman an. Pou yo di yap kraze koko manman yo. Epa mwen k fè van an chalè. Epa mwen k fè piman nou an pa vann cheri. Sexy merci pou order lan. Se pa mwen k fè biznis nou an pa vann. Ey map fout bloke w wap tag Jachan nan live la map fout bloke w bouzen. Map bloke w. Mari m la pa di betiz. Bon lè mari m ap konyen m, m ap di cheri chire krèk mwen ban m zozo. E pa betiz yo ye. Mari m gen kas nan zorèy li, li pa p tande anyen. Pa di betiz. Bon e lè m ap plimen m di kaka ou di m pa di betiz. Depi m pa di vakabon an, w ap chire krèk mwen ban m zozo. W ap chire krèk mwen, vakabon an pa p voye l moute sou vant mwen la, l pa p desann kounye an. Kounye an w ap di m kijan pou m jere mari m. E pa sa w di m la. Pou m fè w wè mari m. Kòman m voye mari m nan? Mari m nan e zanmi w? Mari m di lè n ap koupe, koupe vwa m sèlman pa koupe vwa l. Li pa sipèsta, li pa atis. Nou gen yon mòd lè n ap pran m, nou pran vwa mari m tou. Non, blogè yo gen yon jan pou n jere sa. Lè n ap pran m, pran vwa m pa pran vwa mari m. Nou toujou ap met mesye a nan lo. Nèg yo ap fè mechanste wi. Yo pa tande w baby, vin di yo sa. Yo pa tande w kote w ye a cheri. M pa renmen lè w lwen m konsa. Lè nap koupe koupe vwam pa koupe vwa marim pa pran marim nan bagay la menm lè tande mesye a tande vwal tout tout facebook tout kote nan mond lan tout kote mesye a pase mesye a son moun ki timid li ye. Li pa nan rezo sosyo. Nou janm wè mesye m nan nan rezo sosyo? Pou n ap mete vwal. Blogè yo gen yon jan pou n jere sa. Kounye a lè w ap gade e e. Lè w ap gade kòman ti pitit sa rele? Bèl anfan. Bèl timoun. Tout bòbòt li se plim. Tout vizaj li se pwèl. Tout kò nan kò l se plim. Ki bòs ki pa t ap renmen rale yon ti plim bèl anfan? Humm. Ou kwè m konnen wap voye kado. Mwen men sa m di mwen map voye kado fò fò yo banm griyen an. Emanyèl la voye l ba ou. Manyèl? M voye kado pou Emanyèl cheri mwen menm. Se bon. E mari m di gwa jan map voye kado pou Emanyèl si Emanyèl voye zozo l ban mwen. Mwen menm ou te wè ki tap voye kado pou Emanyèl? M wè w voye kado. Men se zanmi m depi lontan wi. Emanyèl se zanmi m depi 2015. Li voye ba ou vre? Li potko menm al nan polis menm. 2015 2014 non m pa mande m pa nan bagay sa a Emmanuel chéri m pa e m pale an prive avèl menm.